Bonswa tout moun! Byenveni ankò su Tag Kreyòl. Jodi a nou pral pale w de yon atis ke yo renmen anpil an Ayiti e k ap mennen kounye a la. Atis sa fèk sòti yon mizik, mizik sa se yon bonm. So, anvan m kòmanse pale de atis sa, m ap di nou si se premye fwa nou vin sou chanèl la, oudimwen si nou poko abòne, Pa bliye abone peze sou ti kloch peze sou ti bouton wouj lan epi lèn fin peze sou ti bouton wouj lan nou pwal peze sou ti kloch ki parèt la epi si se sou Facebook kèlkeswa kote nou ye a si nou pa kapab subscribe nou kapab follow ok so ann kontinye sou atis prefere nou jodi an se yon atis ayisyèn ki rele. Darline Desca So Darline Desca se yon atis k ap mennen kounya la. Manmzèl fèk sòti yon mizik ki tèlman frape. Nan mizik lan li plis pale de pou medam yo. Epi mizik sa li anfòm. So kisa Darline Desca di nan mizik sa? li fè konnen ke mesye yo sou sosyal medya yo, mesye yo se yon afè de follow follow, yo toujou bezwen follow medam yo, depi yo wè medam yo byen kanpe, yo toujou bezwen follow medam yo, paske yo gen yon sèl bagay nan tèt yo, paske yo bezwen koze. So, Darline Desca fè medam yo konnen, pa okipe mesye yo, paske yo toujou bezwen follow, e si w kite yo pran w, Koman l di bagay la, si w pa veye tèt ou, se sou you, se sou ou y ap fè l. Medam nou p ap kite mesye yo fè l sou nou pa wè. So, epi nan mizik sa ankò, manmzèl pale de tèt li, li pale, li sete non l anpil, Darline Desca, D. Desca, li site non l anpil, li fè pwomosyon pou tèt li anpil nan videyo sa. Nòmalman si l pa fè videyo, si l pa fè pwomosyon pou tèt li, kiyès ki pou fè l pou li? E konsa ke li te fè konnen nan mizik la ke non sèlman li di ke li pa nan, li pa renmen gason ki mawozo. Ou tande? Li pa renmen, kòman l di bagay la? Pa gen kote pou mawozo banbile. Si w konnen se yon mawozo ke w ye, ou pa kapab al banbile nan jaden Darline Desca. Ok? Paske li di, fòk kanaval li gen bann, li renmen kanaval ki gen bann. Yon nèg ki pa kapab fè l wè Okap san manyen l, ou pa ladann. Sa se pawòl Darline Pawòl Darline Desca nan mizik sa ki fèk sòti an se yon bonm. Mizik sa ki fèk sòti an, li pa long. Li sèlman 3 minit. Non sèlman ou konnen 3 minit paske lè w byen gade mizik lan pa gen komèsyal sou li paske se yon fason pou l fè moun yo bay moun yo tan pou yo enjoy mizik lan san ke yo pa gen heart break. So, yon mizik ki kout konsa, li plis nan avantaj li ke si l te long. paske li pa gen av li pa gen commercial kab play sou mizik sa epi sa ke mwen renmen nan mizik la ankò li raple mwen yon atis ke mwen renmen anpil non sèlman mwen renmen atis sa a ki rele Darline Desca e mwen renmen da yon atis Nigerian ki rele Yemy Alade lè w gade nan kòmansman mizik Darline Desca a epi nan kèk gen kèk ti pawòl ke l di ou wè se Yemy Alade si ta gen yon kolaborasyon k ap fèt si gen 2 atis premyèman m ta renmen wè Darline Desca kolabore avèk yo premye atis sa a se t ap Yemy Alade ok. Premye atis ke mwen ta renmen wè Darline Desca kolabore avèk li se ta Yemy Alade sa tap yon bèl kolaborasyon. Epi gen yon lòt atis ankò kap mennen nan moman an ke mwen ta renmen wè Darline Desca fè yon kolaborasyon avèk li, atis sa se Wendyy, Wendyy ap mennen anpil nan moman an se youn nan atis ayisyen ke m ta renmen wè Darline Desca kolabore avèk li. Imajine w si w ta gen yon 3 moun sa yo kolabore, Darline Desca, Yemi Alade epi Wendy, se t ap yon bonm. Sa n panse de sa mesye dam? Se t ap yon bonm. Epi non sèlman Darline Desca mu fanatik Darline Desca yo tap renmen mizik lan fanatik Yemi Alade epi fanatik Wendyy tout moun sa yo tap mete ansanm mezanmi album sa m pa di yon album men yon video kèlkon li te mèt yon video 3 minit menm jan avèk video sa li tap bèl li tap bèl li tap bèl epi Darline Desca pou pou summer an kap vini lan pou ete an li gen anpil kote ke l prale Bon, sitou pou mwa dout lan, li gen pou l ale anpil kote, sitou nan New York, li gen pou l ale nan Machasosèt, li gen pou l ale New Jersey, li gen pou l ale anpil kote. So, moun New York yo prepare nou paske Dalin Deska ap vini sou nou. Ok? So, mesye dam, se sa ke m te gen pou m te di nan videyo sa. Mwen tèlman renmen videyo an e m renmen pawòl yo. Darline Desca se yon fanm ki ap sipòte lòt fanm parèy li, m renmen jan mis medam medam yo anpil medam yo pale de Darline Desca m wè nan anba kòmantè lan kòman ke yo renmen travay ke l fè an epi mwen menm tou m renmen travay ke Darline Desca fè a so siw se ayisyen pa bliye al gad videyo a epi sipòte fanm sa a fanm vanyan sa a. Ok mesye dam pa bliye si se premye fwa nou vin la pa bliye abòne epi kite yon kòmantè pou mwen eske se fanatik Darline Desca ou ye menm lèw pata fanatik Darline Desca al gade video a for sure ke wap vini yon fanatik kanmenm ebyen pa bliye nap wè nan lòt video thank you for coming e bye.